Mezanmi gade gade gade mond lan fini wi lal wè mari a nan travay la mari anba eskalye a lap trayil avèk yon ti pitit bò kotel patron an parèt konsa l voye zyel patron an sezi li di sam wè la a mezanmi mezanmi patron an di bonjou bonjou tout moun sezi yo kòmanse siye bouch misye sezi sipèvizè a sezi l kouri lal salye patron an dam nan menm anlè a se lè sa a ebyen gwo Jérôme nan parèt li di patron an bonjou patron an di mwen pa plimal non Li di sa se madanm mwen. Madanm nan di e vizite w? Wi m vin vizite mari m. Ebyen, li prezante patwon an madanm nan. Patwon an di mèwi, m kontan rekonèt ou, li ba l lamen. Se lè sa a patwon an di gade m gon pawòl pou m di w wi gwo Jewòm, talè w al bò kote m nan la m ap di w. Misye di pa gen pwoblèm patwon. Se konsa patwon an vire, epi misye di dam nan bon, kote w te ye m pa t wè w. Hein dam nan dim te anlè a esa kò pat vwèm li kouri chanje pawòl la li misye gade m bezwen ti kòb wi m bezwen achte rad pou pitit la hein tout ti rad yo fini ti bagay pye fini m bezwen rad misye reponn li di gade se pa yè m baw kòb se yè m baw lajan wi dam nan di kòb la gentan fini ti kòb la pat anpil li gentan fini bagay yo chè li di fè tout konkonne voman w kòb Se konsa w bay misye presyon, li di w ap ban m kòb la oubyen non. Misye fouye men nan pòch, li te gen apèn 20 dola, ebyen, li bay dam nan. Dam nan fè kout san l gade 20 dola a, l lage l atè. Li ti kòb sa pa ka fè anyen. Al mande patwon an kòb koulye a la a pou ban m kòb, m bezwen kòb la. Misye te pran presyon dam nan, li di pa gen pwoblèm. Lòt vòlè a kanpe, l ap gade, l ap souke tèt, l ap koute tout sa k ap pase. Misye di ebyen, m pral kot patwon an. Si l ban m yon ti kòb, e m kwè l p ap ban mwen paske yè l te ban m kòb. Si l ban m yon ti kòb, m a ba ou l. Dam nan di, al bay patwon an presyon, poul baw kòb. Misye baw dam nan li di m renmen w anpil ebyen l vire l al kote patwon an. Lè sa a gwo vòlè a parèt li vin di dam nan konsa gade janm wè w gen gason nan menw wi misye di dam nan ou gen gason nan menw dam nan di wi m poko janm rekonèk yon nèg estupid tankou misye. Se konsa misye rive bò patwon an li menm li mete pitit la atè li kòmanse ap bo lòt vòlè ankò. Yap bo yap pran plezi misye parèt li di patwon silvouplè èske w ka banm yon ti kòb m bezwen yon ti kòb poum bay madanm li pa kondye ba yèm peyew ou se yèm bòkò bou wi ah monchè sa kap pasew konsa eske tout bagay anfòm lakay ou misye di wi tout bagay anfòm madanm mwen bezwen kòb poul bay timoun nan kèk bagay li bezwen bagay poul achte em renmenl anpil m paka kitel soufri pou kòb silvouplè banm yon ti kòb patron an di ah monchè m sezi li di gade wè sak pase m sot parèt la m wè madanm ou ap trayiw ouvè zyew tande w m wè lap trayiw a sipèvizè a ouvè zyew misye di ah epa vre M pa ka kwè yon bagay konsa. Patwon an di, Wi gade, ouvè zye w. Se yon konsèy m ap ba ou, ouvè zye w tande granmoun. Ebyen patwon an di sa. Misye di gade m pap asepte yon bagay konsa. Misye pran kas la, li lage l atè l fè kout san l di m kite travay la. Misye vire do l pandan l pale. Patwon an di, Vini, vini, gade. Misye pa t tounen. Se pandan l pa tounen konsa moun yo t ap pran plezi. Fanm nan pran pawòl, li di gade, ou kwè patwon an di misye sa k pase a? Misye di a m pa kwè. E menm si l di sa n ap di se manti. N ap di nou pa t ap fè anyen vrèman. Se konsa gwo jewòm nan t ap sòti nan konpayi a. Pandan l voye zye l, li wè pitit li a t ap antre nan malakse a sou yon planch. Se lè sa a l kouri, ebyen, li fon bri. Li rele manman an, li di, Kote manman an ye la a? Lè l fon bri konsa, yo te sote, ebyen, se lè sa a yo t ap ranje kò yo, pran pòz yo pa t ap fè anyen. Se lè a gwo Jewòm nan parèt, ebyen, l di dam nan, Kote w te ye ki fè pitit la manke tonbe nan bagay la la a? Dam nan di, A men, se la m te ye wi, pitit la te la a, m wè l te byen, pa t gen pwoblèm. Misye di, Gade. Dam nan kouri pran pa pawòl, li di, Gade, ou wè sa k pase, kot lajan an? Misye di gade, patwon m di m konsa w ap trayi m ansanm avèk li, Shell pa ban m oken kòb. Li pa ban m kòb. Fanm nan di, e kounya, kisa w pral fè? Misye di, m panse. Dam nan di, ban m kòb la. E, kote kòb la? Misye di, gade, m panse si nou travay ansanm, nou de a, nou ka fè kòb. Dam nan di, gade, ki travay, ou genlè fou. E pou ti kòb ou m ansanm avè w, e pa renmen m renmen w non. Se pa renmen m renmen w, se kò devan m. Se miche m renmen. Konsa l tonbe bo misye devan misye ankò. Misye di e sa w fè m? Ebyen m pa gen pwoblèm avè w, ou mechant anpil. Patwon di m sa m pa t kwè, ebyen pase vre. Li di sa w wè a se sa menm. Sot devan m. E pou ti kòb ou m te bezwen men w pa gen kòb, al fè wout ou ansanm avèk pitit la. M pa gen tan pou m okipe pitit, m bezwen pran plezi m ansanm avèk miche. Se konsa miche te fache, bagay la te fè l mal, li kriye, Ebyen dam nan di ale ale ale ou mèt al a pitit la retire kò misye ta prale byen tris sòti nan konpayi a. Abòne pataje like kòmante mezanmi mond lan fini.